Kèt menn. Mwen gen nenpòt 15 jou Ayiti m pa ka wè non ti grenn non menn. Sa kap pase m konsa menn. Dyaspora menn m pa ka wè non grenn menn. Sa kap pase m konsa menn. Pase la menn. Kèt. Banm kòl Fania menn. Banm kòl li menn.

Monchè, pandan se tan m wè w chita la papa, enfòmasyon m ap mande w yo menm, sa pa p deranje w? An n pale, pa gen pwoblèm monchè. Kòm mò w distrè menn ka sou nan zòrèy w ap tande mizik menn, ou konn jan peyi a ye kounye a l pa mande w pou w distrè l. Non monchè, m pa pè anyen monchè, m pa pè anyen non baz. An n pale. Anben ok.
Monchè, ou konnen e jèn jan parèy mwen w ye, m wè se w nèg ki resan w ye. Ou konnen m ta, nan zòn sa m gen fanmi ki abite la, sa fè lontan m pa vin la. Yeah, fanmi w?
Frè, fanmi m abite nan zòn nan. Ou konnen gen yon demwazèl m te kwaze avè l menm. M ap pale avè l men, nou pa t gentan fè echanj nimewo, menm non tou nou pa t gentan fè. Lè m fèk rankontre manzè, m tèlman bèbè menm. Fanm nan tèlman resan, fanm nan rive sou mwen. Fanm nan fè kè m palpite. M di w m vin parèt tankou yon ti bebe. Bon, kòm m wè w chita la, m deja di nan may mwen, ou se yon moun ki abite nan zòn nan, siman ou ka rekonèt li. Bon, mwen, pou m te di w, m pa t bò isi a non.
M pa ret bò isi a la. Men, m gen yon ti zanmi bò isi a. Pafwa lè m bezwen, lè m bezwen kontra avè l, m konn vin Davas. M pa gen nimewo l tou. Wè la, m nan menm bagay avè w baz. M nan menm pwoblèm avè w la. O, nan menm bato? Menm bato. Ok, ban m biyè m sou valiz la.
Ata m vin la, e siveye la, m vin gade m wè si m ka siveye manmzèl la jodi a la m jwenn pou m jwenn li. M gen nimewo l wi. Men, men, men. A, monchè! Non, m poko sou rele l. Ou konprann? Epi ou gen nimewo fanm nan menm?
Fanm nan nan pla mwen wi. Ok, ban m di w yon bagay pa m. Banm dekri fanm nan pou ou byen. Yeah yeah an ale.
Wè manzè manzè mens li li gen bèl ti wotè wi men manzè resan li gen gran zye batman.

Ah m pa zanmi w non, nou menm dyaspora nou pa janm renmen bay moun lè n ap vini. Nou pral lòt semèn mwen kredi m kapab. Yo, mwen sa k pase menm la, mwen sezi menm. Mwen sa k fè m vini e jodi a la, gon bagay vin regle pou manman m menm. M vin la, m wete ba la. So, ou konn pou sa m t ap tòde yo dou kon sa menm? M gen 15 jou Ayiti menm. Pa janm ka jwenn anyen. Ou konn sa w t ap jere mwen an? Ok.
Ou sa w vin kote w la?
Ou wè lakay ou m ta pral la a? Bon, ou te fè m vin avè w lan wout mwen. Men se bon pou mwen la dyaspo.
Ou konnen m ap jere w monchè.
Ou konn pale deja mwen. A, m gen ton bèl ti pitit pou ou. Ti pitit la trè resan. Men. Ze.
Pwoblèm mwayen.
Li pa tèlman gen mwayen. Manman l mouri, papa l mouri. A, ou konnen m ka regle bagay sa yo mwen. Ou konnen m ka jere.

M ta renmen pou m ta tou kwaze ak manzè. Detan m wè w chita la patnè, monchè gen yon ide ki di m al eseye pale avè w menm pou pou m konnen ke si w pa rekonèt li, ou wè, èske ou wè kiyès menm? Lide m, lide m ta vle ban m moun ou vle di a. Yeah li mens li gen gran zye patnè m. Vwa l an ti jan, ou konn, a fanm nan wow menm. Èske, èske li gen bèl sousi? Yeah, bèl sousi, bèl lèv.
Ooh ok mwen ki yes.
Bon timoun sa li pa two stab bo isi a. Konbyen jou li pa two stab bo isi a. Men li gen gen kek ti mesye anba la m konn wè ki ap jwe domino anba. Ou konn bwè ti gwòg yo anba. M konn pase la m konn wè nèg yo. Defwa defwa m toujou wè wè e manmzèl ba nèg yo baz.
M pa konn si se fanmi l yo ye oubyen si se zanmi l pou tou si se. Zanmi kolèg lekòl yo kèlkot. Kòkòday li.

Mwen m pa zanmi moun sa yo, mwen konnen mwen menm nan e akoz bagay nivo m bagay sa yo, m pa twò m pa moun sa yo m pa twò antre sou yo ou konprann. Men menm m toujou tande ke nèg Boris yo ap rele manzè Stallone konsa. An Stallone konsa ok.
Men manzè pa stab ok. Men manzè pa moun ki stab Boris la nan papa. Li pa stab Boris la. Men nan lè ou konn kwaze avè l la tankou nan kilè? Nan maten oswa nan apremidi?

An ale nou vin kaba li cheri. E soti m tap soti an ale. Ok an ale cheri.
Monchè pou m byen di w m bal gen m gen anpil tan la baz m pa janm wè manmzèl vin nan vin nan zòn nan la vin nan baz la anba. Kòman sa menm?
Sa di m pa ka di w si manzè vwayaje oubyen si manzè se yon bagay ke li ap regle. Ki koz ke m pa janm wè l bò isi a menm. Ooh
kèt Bon ok men men sa map fè kòm ou banm non l kounya ou dim Stallone pa vre? Yeah Stallone.
Stallone m bal tou an Bon m byen di w wi si m pa twonpe m e non an sa. Yeah map tou ekri l la map rive nan baz lan map tcheke nèg yo map bay nèg yo de twa